Heeeeeyy Wooyy Heeeeeeyy.
Se zye natirèl li Jezi.
Eske
se zye natirèl ou sa? Jezi gadon pwoblèm ladan la. Pinga m pi vin nan kabann nan.
Mon amour cheri doudou. Map tann corona pase poum ka vin selebre avèw. Se toujou menm amour menm bagay. Ou konnen nou menm Gemini nou nou gen pasyans. Nou pral fete tou de fullest se sak fèm mande tout moun kontinye avèk menm inisyativ la pou yo fè samdi a le zuzu. Epi pou m vin fete. Eske se figi l timoun nou menm ki konnen l se li sa jezi. Gade ti zye l timoun. Kabrit la lè m vini pou nou manje kabrit la nan vakans lan pou nou fè lòbèy.
Kestyon. Kote ou pran imou sa menm? Kote ou jwenn avèl? Kòman ou fè fè moun ri konsa? Kòman kisa ou fè menm pou ou leve chak jou pou
Gade ti figil Jezi. Bon, ou sipoze konsa.

menm lè nou gen tout kalite pwoblèm, nou kenbe l pou nou, nou plis sipòte moun e fè monte moun pito, de preferans ke nou montre weakness nou, nou pa fè sa. Sa se Gemini. Nou renmen kriye, nou renmen moun, menm si nou pa jwenn resiposite, nou kontinye fè sa n ap fè a, sa se Gemini. Mezanmi gade zye mesye a. Wi mesye te fèm pipi nan kabann nan. Se li Jezi. Mwen lè son fake page. Mon Dieu. M pa ka tann vakans nan maten nan men l ap tiye tèt la kri. Yo di m an fòmi. M pa ka tann.
Nap tann sa gouvènman ap di. Non gouvènman pa gen lòt bagay. Nap retann ke tou yo fon desann la paske.
Non lap desann. Lap desann pou gran vakans epi lòbèy.
Lòbèy. M pa panse ke Se poutèt sa yo di mezi a se pou 8 jou, so nou pral nou pral swiv, nou pral swiv chif yo epi apre sa nap konnen. An ok, pou 8 jou ok. Se 8 jou ke yo mete kouvrefe a, men kounye an fò nal gade pou nou wè si ka yo ap ogmante toujou, kijan vag la ye, kijan nap jerel. Non bon dite. Paske sak enpòtan nan kowona a pou moun konprann se pa se pa Genyen to de moun kap pranl lan men to de moun kap mouri a tou. Wi li pa bon. Ou gen dwa gon pakèt moun ki pranl men yo pa mouri sa vle di pou jerel byen.
Non depi yo bwè thé pa gen manti non. Corona plen chalè. Non bon thé jenjanm se vre. Di dam nan pou mwen pa fè jalouzi make sure l baw bwè bon thé pou mwen.
Lala.
Di lala pou l ba w bwè bon te jenjanbre, mete bon zonyon vyolèt ladan, mete jiròf. Bay tout ti mesye m yo bwè pou mwen paske m bezwen w, m bezwen chak grenn moun nan kreyòl la. Talè m wè w live m pa konn kijan pou m antre. Mwen mwen te ranm mwen. Se te mwen menm. An, se te TikTok. Ah, se bon kont la.
Ok, m pat konn se te bon kont la sou TikTok la. Ok. Se te mwen menm. Ok.
Ah, m kontan wè figi a. Ah, mwen menm. Well, m konnen depi peyi a ferme, cela veut dire tout aktivite ou kanpe. M ap kontinye motive pou tout moun fè fèt la bèl.

Pal. Li anvwaye. Li anvwaye.
Paske ti nem rete konsa.
Nem map map tann. Ate, nou gon mizik, nou gon bagay nou fè nan mitan mizik sa vyendra a pou ou.
Waw.
Sa vyendra.
Nan mitan mizik sa vyendra a. Epi. Pou nou, jazz la kanpe blaw li nou di rele Natacha pou mwen pou tout moun fè hehey woy epi pou Natacha parèt sou stage la gade
Pa fin di tout, pa fin di tout paske w fè wap fè m pipi nan kabann. Eske se li Jezi? Timoun nou menm ki konnen l se li? Wi, ebyen eh ok kom se 8 jou E mwen menm, m ko wè w la E de yon telefòn m ap gade w di m kontan M pa menm ka ban yon ni tou cho Eske se li timoun nou konnen l byen M fè moun ri anpil ti djo Gen twòp strès Trop stress. M pran plezim pou m fè sa. M konnen gen moun kap vide kò atè la anba live la epi m gen anpil zuzu mwen di yo mèsi dèske yo kanpe avèm. Gen nan yo ki di se konnya bagay la pral bèl paske yo prale tou an Ayiti. Paske lè sa pale de vakans. Wap chanje m te di w sa. Pa gen otèl nan Petyonvil ki pap book.
Wi se vre. Ti Joe m pral kraze m pral kraze li a eske se ou mezanmi gade kòm mwen manke m achte yon sandal pou ou wi m lave pye w m mete l enben si yo te konn chante yo ta gen m achte yon bèl sandal yon bèl sandal Gucci m di pou m mete nan pye Akon nan timoun eske se yeux l se li sa wi jezi men Akon nan. Bon Dieu, men mesye ya m bal pipi nan kabann anko. Yes, la fête continue. Nap tann, wi se normal, m dakò ansanm avèk ministère de la santé publique. Se byen sa. Map mande nou pran pou yo pran tout mesure de prekosyon, lave men, fè tout fè tout sa yo dwe fè epi pran anpil te. Nou menm ayisyen nou pa konn mouri nan kowona. Pran bwè bon te asosi, pran anpil te paske il lè pou mal man pou mal jwenn avèk Ti Djo. Ah mwen! Ay! Fò mal jwenn a Ti Djo, bwè te, lave men, Brèt di te epi pou m al jwenn atidjo. Pou m al fè lòbèy. Eske se li nou menm ki pre? Tidjo m kontan pale avè w. Mwen menm tou cheri. La premyè fwa depi lè m ap fè sa. Se pou la premyè fwa e m kontan. Tidjo. M renmen sa. m di Bondye mèsi pou manman w a madanm ou a fanmi w ki ban nou ti djo ki ban nou grenn bagay sa bèl ti bagay sa pou mete pawòl pou di bagay pou fè kè nou kontan yon chante Son 5 etwal li ye. Leve kò, fese kò a tè, ponpe son 5 etwal. Yon chante oh my God tout moun ap chante l. M deside ane sa pou m onore Icon sa. Icon ke m t ap gade depi nan Metropole, depi nan Konpa Kreyòl pou jounen jodi a nan Kreyòl la. Gade nou menm avèk tout zuzu a and behalf of me and all my zuzu.

Mwen gen te fè chante anivèsè pou ou. Mwen gen te al nan studio pou fè chante anivèsè pou ou. He he, m pap ba w tande l. Bagay! Bagay lòbèy ki sa? Atcha! Kowona fè vit ale tande, m pral kale kò m. Woy! Se ale mwen prale kanavan. Antouka, antouka, antouka, nou pale.
Menm si wout la long mwen pasyan. Se ale mwen pa m pasyan. Salye timoun yo pou mwen. Mèsi pou manman ou. Mèsi pou chak grenn moun lakay ou. Mèsi. Oh my God. Mèsi. Mèsi nou. E gade. Tout moun pran tan yo pou onore yon basketè ameriken. Yo pran tan pou onore yon bann moun yo pa menm ka wè menm. Yo pa janm wè yo. Bagay ke m fè nan vi m, m pa janm wè moun yo pou yo di m mèsi. Se tankou se yon bann moun k ap flate moun pou granmesi. Epi m gen Ti Djo la, m gen Arly la, m genyen Richie la, m gen lòt moun la ki gen valè, ki fè dè choz nan la kominote ayisyèn, epi je m nan je yo konsa m pa janm di yo I love you. Pa gen bagay konsa, pa gen I love you al kriye. Granmakak. M pa nan grimas. Grimas. Se konnya pou m di I love you avèk lajan nan pòch mwen, I love you avèk bèl kado, gade m achte seri de, m achte m gon sandal m achte pou wap renmen l Jojo, pinga moun rele mesye a Jojo se sèl mwen k bay non. Di yo sa wi, di yo e sè e pou ou non sa ye. Non sa se pou mwen menm sèlman. Se sak fè m pa gen m regrèt m pap jwenn manmi m te pote kado pou m ba li pou fèt dèmè a pou m di l mèsi. Madanm nan gen grenn pitit gason l. Leve pitit li edike konsa. Ti Joe pa kite pa kite atis fèl fèl tèt li wo. Se vrè manje mo sa. Vrè manje mo. Ti Joe I love you so much and guess what mwen di zuzu yo se pou woule Mercedes bwat la e map mande yo pou yo kontinye paske m toujou ba yo zèl la

m limite zuzu m pran 200 zuzu a 500 dola ou paka di anyen se envite m envite w si w pale map klik m peze bouton an m ret sou alò kòm m renmen w anpil anpil anpil kòm icon m pap fè w sa map kite w la men w paka di anyen paske ou pa konnen sa kap fèt la se pou la premyè fwa nou pale depi jou ke map fè sa e se pa pou di m Nou te konn pale deja oubyen nou te fon aranjman? Non. Sa te nan tèt mwen, m ap suiv ou, m ap wè konpòteman ou, m ap wè jan ou aji, epi m ap gade jan ou trete dam nan k ap travay la, epi m wè madam nan se yon ewo tou, menm li m te pote kado pou li, sipriz toujou. An gade! M pral fè lòbèy yo nan wout. Kounya la m bezwen voye malèt mwen yo pi devan epi kounya la m pral feto. Li pap le 29 juin, l ap on dat ilteryè kote Zuzu pral reyini epi m ap piksyonnen yo. Sa m ap zongle, sa m ap mode. Ou menm lè m wè w menm m ap.

Ou pa ti moun nan. M ap repete a jazz la. M fè mizik ka. M fè yon bèl mizik pou ou. Pou anpil rezon m pa fè w tande tikal ladan l. M fè yon bèl mizik anivèsè pou ou. Ou konnen nou legliz, nou nan koral, nou chante. Nou ka fè lòbèy si nou vle. Ou t ap kontan, ou t ap kriye paske nou renmen kriye. Fè yon bèl mizik. Ou wè mizik sa, lè l lage son hit. Ou mèt kwè sa m di w la. On hit. Maten m di Rutshelle ban m bò tande mizik. Rutshelle mete men nan tèt. Li di Natacha kilè w gen tan fè l? Rutshelle di kilè w gen tan fè l? M di aa pou Icon nan. Monchè, Monchè map tann ou tou. Map tann ou anpil. Map tann ou anpil. Kòman pou ta fè pa tann mwen an.
Ti kèm m gentan achte. M mande Vanessa oh my God. Men yon lòt moun ankò. Vanessa. Ti djo ou gon bon moun. Ou gon bon manager. She's oh my God. Madanm nan fèm renmen l. je n'ai rien à dire Vanessa de bien Vanessa oh my God I love her m konnen si Vanessa ap tande m Vanessa I love you very much epi m di w mèsi tou pou ti joke chak grenn moun ki bò kote w ki fè yon bagay ki byen pou ou kòmsi m santi m ta di moun nan mèsi m ta peye l di Lili pou mwen ba w ti manje a pou mwen silvouplè Lala grese pou mwen pou mwen. Lala, di lala grese pou mwen pou mwen pase fò gen vwa pou chante Se ale mwen prale kanaran Menm si rout la long mwen pasyan Se ale mwen prale kanaran Menm si rout la long li long li long Ou konn aswe wap byen domi. Jemo renmen moun ki onore yo. Antouka.
Ou renmen w I love you so much. I love you so much what I'm doing I love it. Men fòm di w.
Gade. M pral m pral rakonte yon bagay. M pral rakonte yon bagay la. Mwen te konn tande Natacha. Mwen mwen pale byen de fanatik ki konn ap kòt videyo yo. Epi kap bòt kas yo. Epi on jou, mwen monte sou paj ou a, epi m al gade sa w ap fè. Paske mwen se yon moun ki renmen ri, mwen se yon moun ki, mwen toujou de bonne humeur, m renmen, m renmen de bagay, e sitou, de bagay ki diferan ke m pa wè chak jou. M ale, m pran san m, epi se te lè sa ke w t ap fè on live sou pwopote, sou ijyèn medam yo, bay sa yo etc. Epi m gen sanm map gade. Leve lave boubou nou.
Leve lave boubou nou ban mwen. E mesye, epi mwen telman ap ri bay la, mwen kot, tande, mal kot chak ti video, m kite yo la. Mwen pot yo, m kite yo la. Epi yon bon jou sou TikTok, m rete m di bon, Natacha rantre ava avè m, m pral anmède Natacha. M pral, m pral, m pral chare tout sa w fè yo. Epi monchè, sou TikTok la, m fè premye videyo a, he hey, woy, eksetera. Epi se gade mwen gade epi m wè nan emisyon yo kounye a ou kòmanse ap pale de mizik yo. Men, Chachou m ap di w sa sensèman, M poko janm jwenn yon moun fè sa w ap fè a la a pwen kè Nati. Fò ta gon Natacha.
M pa pale de mwen menm.
M pa pale de mwen menm. Pou nenpòt atis.
M pa pale de mwen menm non. M pa pale de mwen menm. Ou konn wè de animatè radyo petèt ke ou peye pwomosyon, ou di pwèske ou gon dil pwomosyonèl avèk yo eksetera ki pale don atis oubyen ki whatever. Men sa ke w ap fè yo, sa w fè pou Bedjine, sa w fè pou Shishi, sa w fè pou, pou sa w ap fè la a jodi a Pitidjo, Petèt ke anpil moun pa konprann ke anpil moun ta sipoze fè sa deja pou de moun ki merite bokou plis ke nou, men ki pa janm fè l, ki pa janm wè wout sa. Paske Ayisyen toujou panse ke lè w onore yon moun oubyen lè w mete yon moun an valè, petèt ke se bese ou bese tèt ou, ou di mwens se paske yo peye w pou sa, ou di mwens se, yo gen yon konplèks denferyorite ou de siperyorite. Epi m di tèt mwen gèt she's amazing kòman li fè fè sa men se jan w fè l la paske ou konnen w danse ou konnen w gon jan w vire w bay do a epi w konprann w ap depoze pa ba w konprann w ap vire pou fre so Èske mwen fè l? bagay la Pou m fè l fann
Ou fè ti makak. It's amazing, it's amazing. Jou fè la. Ou fè ti stress pou moun yo.
Jou fè la ekstra. Jou fè la ekstra. E pi mwen chè se, se apati de la ke mwen di tèt mwen, kèt, gadon solèy ki la, e pi pèson moun ba wèl, gadon solèy, gen plis moun ki wè solèy la, pa ka gen kalite limyè sa la, pa ka gen kalite solèy. Ekleraj sa la pou moun pa pran priz ladann, fò tout moun wèl. E se konsa m kòmanse ap poste ba ou yo tou, de plis an plis. Paske, m pa, ou pral konprann sa m ap di a, paske ou son jemo menm jan, e m si sèten tou ke ou pa, ou pa gen pwoblèm. Fè son moun pa konprann ke le plis ke w pwopaje limyè, se le plis ke w jwenn limyè. Oh yes, oh yes, definitely.
Don sa vle di ke mwen te ka wèl kòm atis, menm jan gon pakèt atis ki te ka petèt wè ke w ap fè sa, epi li pase sou yo kòm lèt alapòs. Ki te ka petèt, ki pa menm di m, ki pa menm gade m menm. Vwala.
Don sa vle di, egzakteman. Don sa vle di ke lè m wè limyè sa a, m di men, se pa posib. Pa ka gen limyè sa la pou nou pa wè l, pa ka gen limyè sa la pou mwen menm mwen pa chè sa a. Paske sa a se, se yon bagay ekstwòdinè menm. Se yon bagay ekstwòdinè k ap rive m, men menm pèsonèlman. Paske, sa k komik la se ke, mwen avè w youn pa konn lòt, ou dakò? Non. Nou, nou pa janm nan pale, se pa t yon bagay ki planifye, se pa yon bagay ki. Premye fwa nou fon, fon fes kòl. Vwala, premye fwa n ap pale, egzakteman. Donk, sa k, sa k bèl la se ke, lè limyè sa a pwopaje, Ni mwen m kontan ni ou kontan. Se sak mwen e lal natirel la.
E ou menm ou panse se sou Facebook. Ou panse se sou Facebook mwen m la depi nan radio metropole map veyew. Le fi a le fi a son ero lan tranbleman de tè la lel sove timoun ou yo map gade. Lè w danse avel la tou. Map gade tout sa w fè map swiv ou paske m pran 5 m pran nou 5 m di nou 5 sa yo m pral onore yo nou m di map kòmanse yonn pa yonn epi gen m te pran 2 fi epi 3 gason paske m di map kòmanse paske m gen anpil moun m renmen epi se byen domaj yonn nan fi yo imilye m. E m di ok, it's ok, m di next, epi m di chante sa m renmen l anpil, m di apa lè si m te ka fò m kore fò m pou m pran yon fanm anvan, m di ban m pran Ti Djo. M di Ti Djo m se Ti Djo m ap gade lontan, ban m onore Ti Djo m. M di m pral mande Zuzu m pou kanpe dèyè m, e Zuzu yo kanpe dèyè m. Avyon pa gen plas, otèl pak, gade Ti Djo, ou pral wè koze. Map tann gouvènman an fin di peyi a louvri pou wè zuzu k pral vin anba l la.
Gen anpil moun ki bezwen wè nou chachou. Gen anpil moun ki bezwen wè w ou menm patikilyèman. Map di w sa kareman, tout moun ki anba live yo la a, sèvi m temwen, gon pakèt moun chachou ki anvi wè w Ayiti. Ti Djo de lò kòb lò de lò de lò voye lèt la ban mwen a jodi a m gen 300 moun ki di m mèsi Jezi map ka ale timoun yo ap nan vakans Natacha I love you m renmen w amò wi Bondye m renmen w m renmen Ti Djo gen ki di m renmen w m renmen Ti Djo Natacha oh my God map rale m di enben gentan book gentan fè rezèvasyon otèl ou pral gon avènman se pa yon evènman se yon avèneman. paske se pou la premyè fwa dan listwa Dayiti ke nou pral onore yon megastar, mon icon, Mesye JoJo.
Mèsi mon amour, mèsi anpil cheri doudou, m pap kite w twòp, m pap kite w, m pap kenbe w twòp non, paske w konnen si moun yo fè nou pale ankò pap gen sipriz ankò, ou konn sa, yo pral fè nou pale twòp, yo pral fè nou pale twòp.
Men antouka. Mwen pwomèt ou sa ke menm avè w nou pral le koup de lane. Ou tande? Nou ke ou menm avè m pral? Le koup de lane.
Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Le koup de lane gade yo pral peye pou yo wè sa yo pral wèl e yap peye pou yo wèl nan tout peyi di mond ou mèt make sa wèm di w la. Oh bon m gentan konnenl bon m gentan konnenl se sal ye men m resevwal se sal ye epi zuzu nou nou gen zuzu de prentu ki kanpe dèyè nou se sam renmen an waw se Bondye k ba moun moun nan. Ti djo I love you. Bonne soirée chérie m pap kenbe w trop. Gade w pou la premyè fwa w jwenn yon moun mouinmouinmouin ou santi w ta kenbe moun nan w pich kannèl ou mode l ou zongle l men se de yon telefòn se telefòn nan m pral mode la m pa vle dan m kase. Bye bye mon amour bonne nuit chérie. Merci bye bye.